Eske prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis li? Se sa tout moun ap poze kesyon sa yo poko kapab janm kapab jwenn repons. E answit, eske Martine Moïse kapab fè prezidan Jovenel jwenn jistis li? Se sa tout moun ap doute. Ebyen. M garanti w, rete konekte, nou pral vini avèk analiz sa yo pou ou e kòmantè yo tou. Rete konekte. Nou gen anpil dout de sa men antoulèka rete konekte, n ap vini avèk detay pou ou. Mèsi avèk ou menm ki abòne, mèsi avèk ou menm ki pral abòne. Se yon plezi pou n rantre lakay ou avèk nouvèl emisyon sa. Rete abòne, pran ti tan sa. Abòne epi nap retounen avèk kèk kòmantè. Dabò mèsi a tout moun ki soti abòne, ki pataje avèk platfòm sa, nou di w mèsi pou travay ou sou platfòm sa, se yon plezi pou n antre lakay ou avèk nouvèl emisyon sa. Men nap toujou raple w ke nou sou platfòm Avèk Jezi Fleran ki toujou la pou l enfòme w. Nou di w mèsi pou plezi sa ke ou mete nan kè nou pou n enfòme w chak jou, tanzantan pou n pote nouvèl enfòmasyon. Genyen anpil dout ki fè kwè èske Prezidan Jovenel ap jwenn jistis, èske Martine Moise ka pèmèt li jwenn jistis. Anpil moun gen dout sou sa, men jodi a ki Nou menm nou deside fè kèk kòmantè epi gen anpil detay nou pral antre. Kòm dabitid mwen menm mwen pa pale politik men jounen jodi a la gen anpil bagay k ap pase nan larepiblik, jodi a mwen deside pou m bay avi pa m. Kèlkeswa gen moun k ap fache, gen moun k ap kontan men kanmenm mwen deside. Bon! Daprè sa ki kòmanse fèt la nan goumen ki genyen pou pouvwa ant Claude Joseph, antre Ariel Henry rive sou Joseph Lambert, sa vle di Prezidan Jovenel Moïse se menm jan avèk yon senp sitwayen ki arive jwenn lanmò l tankou tout jan lòt yo te pase a paske pa gen okenn minit silans. ki pran nan peyi a pou yo fè de rechèch, ankèt pou prezidan kapab jwenn jistis li. An giz sa, moun yo pran kòm prezime bandi asasina prezidan an, kisa yo fè? Yo pran yo mete yo nan yon kote, yo fèmen yo, epi yo ap fè divèsyon, rele moun devan lajistis. Pou parèt bay avi. Eske yon prezidan sipoze nan kad de dyalòg sa yo? Se kesyon sa yo nou vin reponn. An rezime, yon prezidan ki asasinen nan sitiyasyon sa a, yo sipoze mare tout moun ki te menase prezidan sa a, tout moun sa yo sipoze anba kòd, mete chak nan yon selil diferan. Premyeman, Mete chak Moun ki te menase Prezidan sa mete yo nan yon selil diferan epi Rezime Kriminèl sa yo nou kenbe a mete yo chak nan yon selil diferan epi lapolis ap kontinye fè ankèt li epi Rezime bandi sa yo, kriminèl sa yo nou pran an, prezante yo lajistis, fè yo reponn kesyon, men pa fè divèsyon, ap rele Ti Jak devan lajistis, èske si Ti Jak te voye asasen, èske Ti Jak t ap fè konnen ke se li menm ki te voye alasinen prezidan an? Men, mezanmi, Claude Joseph, mesaj sa a se pou ou, èske. Youn nan pami moun sa yo ki ta reponn kesyon lajistis la, èske moun sa yo, yo ta prè pou yo te di, wi, yo konplomis nan kesyon asasina prezidan Jovenel Moïse, yon prezidan ki t ap panse pou yon peyi? Tout moun sa yo ki te menase prezidan an, yo sipoze nan kòd. Moun sa yo, yo sipoze pran yon silans yon kote pou yo pa fonksyone a telefòn, pou pa gen konvèzasyon antre yo. Men m pa konprann. E kòmsi prezidan Jovenel se te yon senp sitwayen anndan peyi a, piske li mouri, li mouri nèt mentnan. Sa vle di, se kòmsi prezidan Jovenel, li pase menm jan avèk tout lòt yo, li mouri, li pran bal matisan. Non! Nou sipoze mezi moun ki te menase l la, tout moun sa yo sipoze fèmen andan yon selil, yo pa gen lalwa a telefòn paske se yon prezidan e non sèlman sa prezidan te gen plizyè moun ki te menase l e non sèlman sa nou konnen kont kiyès prezidan an t ap batay, nou konnen kont kiyès li t ap batay avèk 2 kan, sektè prive e lopozisyon men si jounen jodi a yo a. yo arive fè lòt nasyon asasine prezidan l, nou sipoze mare moun sa yo, mete yo nan yon selil, epi rezime bandi sa yo, kriminèl sa yo, ki sa n ap fè? N ap fè yo reponn kesyon youn an youn, youn pa youn, epi n ap jwenn otè sa ki te prepare asasinay sa pou prezidan, epi nou menm n ap kapab mennen ankèt pou nou pran. Otè sa pou nou menm pou li menm lal bay kiyes ki te Bali job sa li te fè a kounye la kisa la fè la nap degaje nou la pou nou remèt kolonbi rezime kriminèl sa yo la talè konsa la kolonbi pral wè se divèsyon nap fè kounye a kisa yap fè yap di se akize nou akize kolonbi yo kap chache lavi an ayiti poutan podyab. Non. Antouka, nou sipoze fè yon bagay ki legal. Nou sipoze konnen se yon prezidan ki pèdi lavi l nan yon sitiyasyon ki enkonvènab. Nou sipoze chèche pou l jwenn jistis li ansanm avèk tout fanmi l, pèp ayisyen. Paske se yon prezidan, e pa yon senp sitwayen ki mouri. Se yon prezidan nimewo 1 lalpiblik. Lè ke nou pou nou rele moun devan lajistis al fè divèsyon, reponn kesyon. Yo tap di nou se yo te touye? Nou konnen ke l tap goumen an kont 2 kan. Sa vle di, nou pa kapab akize, men plis ke. Kriminel yo la nou kenbe yo menm ki genyen ki nan lari men kanmenm sa nou sa nou kenbe a fè yo reponn kesyon kounyela pou yo bay ki moun ki te voye yo al asasine prezidan eske se yo menm answa ki te swazi fè sa pou kont yo men ki kote yo te desann an ayiti ki kote yo te jwenn machin avèk plak lokasyon sa jiska prezan. M poko janm tande kesyon sa pale. Sa ta vle di Jovenel mouri tout bagay fini? Non sa pa gen dwa fèt nan peyi ankò. Si kolonbi ta di voye voye moun sa yo ba li kisa nou pral fè kounye la humm? E poutan kisa nèg yo ap fè se batay yap batay pou pouvwa nan moman la Claude Joseph epi Joseph Lambert avec d'autres personnes. Se batay, batay pou pouvwa. Claude Joseph anonse ke li se prezidan pwovizwa. Men, inaseptab, mesye. Inaseptab. Antouka. Dapre Joseph Lambert, e mwen pral li mesaj sa li te pibliye sou kont twitè l, epi m ap fè nou li l tou eksprezeman pou n eseye konprann sa k ap fèt nan peyi sa, paske peyi diktaktè sa, se yon bagay ke m pa ka konprann, inakseptab nan sosyete. Antouleka, m pral li l pou nou, pou nou kapab eseye tande. Kisa liminite di? Senatè Joseph Lambert li pale, li di, J'ai rencontré. Sa se mesye Senatè Joseph Lambert. Tande byen epi prete m ekoute w, ekout ou, prete m zorèy ou, silvouplè. Nou pral fè w tande ki deklarasyon Joseph Lambert fè, aprè n ap vini avèk kèlke detay pou nou.

Sa ta vle di, èske an menm tan an, Jovenel Moïse li t ap batay kont lopozisyon ki ap mal fonksyone anndan peyi a Ann pran egzanp. Jovenel Moïse te vin avèk pwojè referandòm pou yo kapab gen yon lòt konstitisyon. Lè ke Jovenel vini avèk pwojè referandòm nan, ki sa k te vin pase? Lè lè ap mache, ki deklarasyon Joseph Lambert fè Li di, nan Sidès, nenpòt moun ki ta asèpte lwe yon biwo pou kote pou yo fè echanj de referandòm, y ap boule l, k ap preche vyolans, se menm moun sa pou m wè ki pral ki prale pou yo vann sa yo rele vann yo ap vann pouvwa sa ansanm avèk li kòman èske sa ta vle di travay prezidan Jovenel Moïse ta fè a se li menm ki pat bon nan sosyete a se li menm ki pat bon men si Joseph Lambert ta ap vann Yon kalite imaj konsa answa li pa gen dwa nan tèt peyi sa, nou menm pèp ayisyen nou sipoze kale je nou paske menm ke ameriken ta di se li menm ki pou prezidan nou sipoze kale je nou paske se nou menm kap viv nan peyi a ki konn sa nap sibi paske mwen wè Joe Biden nan konferans de près li fè yè. Se kòmsi yon senp sitwayen ki mouri nan peyi a, sa vle di ke l pa bay okenn valè. Li pa di anyen ki an favè pèp ayisyen. Mentnan, nou sipoze rele anmwe, nou pa sipoze vann pouvwa sa a pozisyon paske Prezidan Jovenel t ap batay kont sektè prive, kont opozisyon k ap mal fonksyone paske li fè konnen lè ke yon pwojè prepare pou yo siyen pwojè a, y ap mache avèk katab anba bwa yo pou y al nan lòt andwa pou y al korije. Men si kounyela yo asasinen prezidan an, m pa wè oken rezon ki koz pou se Joseph Lambert ki pral nan tèt peyi sa. Men inakseptab! E prezidan Jovenel li te pran Ariel Henry pou l te mete kòm premye minis. Kò opozisyon an yo lave Ariel Henry anba jouman. Men kounye a apre lanmò prezidan Jovenel Moise yo tout yo deside pou Ariel Henry senatè kounye la. Mezanmi. Li inaseptab. Claude Joseph ou nan tèt yon peyi. Tout moun sa yo ale kite se anba kòd yo te sipoze ye. Moun sa yo pat sipoze kanpe pou yo di konsa se yo menm ki pou prezidan. Sa vle di nou menm pèp ayisyen mantal nou gen ti mantal. Memwa nou ba! Sa vle di, li lè, li tan pou nou menm nou eseye konn sa ki bon avèk sa ki pa bon. Si te Prezidan Jovenel Moïse, li t ap goumen kont vyolans, li t ap goumen kont sektè prive, kont lopozisyon, kont nèg ame nan peyi a, akoz Sa se lanmò ke li arive jwenn, men nou menm ki rete dèyè a, ann travay ansanm pou n kapab vin gen yon nouvo peyi, pou peyi nou ka vin pwòp. Se rezon sa y ap toujou di nou, se Afriken nou ye, nou pa Ayisyen, se y ap fè nou batay antre nou pou n kite peyi a. Sa vle di se yon rezon ki trè pwòp mentnan. Sa vle di, Nou pa gen okenn objetif avèk peyi an. Objetif nou lwen. Nou sipoze panse kisa pou n fè nan peyi an. Nou pa sipoze gade pou n ap batay pou gouvènman nan moman sa a. Menm ke Lèzetazini ta di. Joseph Lambert ap kenbe pouvwa atake eleksyon men non se nou menm kap vin nan peyi a se nou menm ki konn sa n sibi nèg sa yo se nèg ki fin dechèpiye peyi a kounye la li se yon moman pou n chèche yon moun ki kapab sèvi peyi a, ki kapab deyami kò bandi sa yo anndan peyi a, ki kapab kreye lekòl, ki kapab kreye biznis. Si e sektè prive a ki koz peyi a pa ka mache, pou yo voye sektè prive a ale, pou moun ki kapab al envesti nan peyi a, pou yo kapab al envesti. Non, nou fè entènasyonal la wont mesye nan la repiblik. N ap fè moun wont nan la repiblik. Jovenel se pa yon senp sitwayen li ye. Jovenel se yon prezidan de ta. Men malgre y ap di prezidan fakto, prezidan, mwen pa konnen kelke swa sitiyasyon an. E ni non plis tou prezidan Jovenel ou salop anpil menn. Ou pa ka prezidan pou nan lweyay menn. Kisa sa ye? Ou nan lweyay. Yon w prezidan ou sipoze gen rezidans prive w, piscine ou anndan kay ou, an kòmsi ou prezidan anndan kay ou pa gon piscine? Si m byen kwè anndan lakay ou pat gen kouran tou? Antan ke w prezidan. E Jiska prezan prezidan an mouri depi le 7 jodi a 13 m poko janm tande youn nan sekirite yo anba kòd m poko janm tande yon nèg a vès anba kòd sa vle di prezidan an te kouche yon maladi te touye l inaseptab pou yon sosyete sa vle di nou poko prè pou n fè peyi. Epi, detan, nèg ap goumen pou pouvwa, sa vle di pouvwa a twò dous, yo pa ka pèdi pouvwa. Sa sa, sa sa vle di? Sa sa vle di? Ki lè n ap panse pou n gen yon peyi? Nou ti moral twòp. Antouleka, mwen pa mwen pa antre nan politik. Politik pa zafè m, men sa ki pase a li wont pou entènasyonal la. Pou tout Ayisyen an tout peyi, se yon sèl bagay k ap pale, yo asasinen prezidan. Men nou menm ki ki prèv nou? M garanti w, si Martine Moise lè l retabli li pa met pye l deyò, Jovenel p ap jwenn jistis. Si ke yo kite yo fin vann lopozisyon an pouvwa sa a, yo pa fè nèg sa yo reponn kesyon lajistis, rezime bandi kriminèl sa yo, yo pa jwenn jistis ankò. Si yo fin vann prezidan yo pa reponn nèg fè nèg sa yo reponn kesyon lajistis sa vle di se yon bagay ki rete wap tande li pase menm jan a Eveline Sincère menm jan a mèt Monferrier Dorval sa vle di se menm jan a yon senp sitwayen se menm jan avèk yon bandi yo touye Matisan yo touye Lasalin yo touye Dèlma non mesye li lè li tan pou nou mete n sou men nou. Mete nou sou men nou. Se yon prezidan ki mouri. Si yon prezidan mouri nan yon kondisyon konsa, kisa nou menm nou sipoze fè? Pandan rankèt a, y ap fè rankèt, y ap fè ankèt pou yo jwenn tout lòt asasina yo, kisa nou menm nou sipoze fè? Nou sipoze tout neg ki te menase prezidan sipoze anba kod chak nou se liv diferan epi bandi ke nou kenbe yo epi paret yo prezante yo la jistis youn pa youn pou yo reponn kesyon epi dosye sa yo pou yo ekri mete la epi chak sa nou pran nou pou yo reponn kesyon epi Pou nou fè evalyasyon, sa sa ki an tò, sa k an tò a n ap kenbe l, sa k pa an tò a n ap lage l nan nan nèg ki te menase ke nou pran. Men, nou ret nou pran n ap fè divèsyon epoutan yon prezidan ki mouri. Prezidan an pa ta sipoze antere ke pou l pa jwenn jistis li paske se yon prezidan de la repiblik. Yon prezidan de la repiblik se pa yon jwèt. Se pa nenpòtre senp sitwayen. Sa a vle di, sa ki rive la, li se yon leson pou tout politisyen ayisyen. Li se yon, li se yon egzanp pou tout politisyen ayisyen. Sa vle di, nou menm, an swa, nou pa bay sa ki rive a valè. A fè tande Dimitri, Ra, a fè w tande sesi, sela, y ap rele Estiven Benwa, Boulòs, Youri Latòti. Non, se pa sa ki solisyon. Solisyon an, se pran tout moun ke nou konnen ke ke te mennen menase prezidan an epi mete yo nan yon selil. Mete yo nan yon selil, epi mezi rezime nou pran kòm asasinen yo, mennen yo lajistis, yo reponn kesyon lajistis, lè sa y ap bay moun ki nan tèt asasen an. Atakè n ap jwenn bout asasen an. E daprè Kolonbi, Kolonbi pale, Kolonbi fè konnen gen 19 biyè davyon ki achte e nèg yo trè entèlijan e plizyè ladan yo Se 2 militè ki gen bon enfòmasyon, ki gen bon fòmasyon militè sou yo, ki al asasine prezidan. Epi, byen jwenn, yo rankontre avèk yon bann sekirite, sekirite yo, yo annik di se Digne, epi sekirite yo depoze zam, yo bay antre al touye Jovenel Moïse. Sa vle di, Jovenel mouri tankou yon senp ti malere, yon senp ti pòv ke Leta pa t rekonèt. Sa wè ki rive la, li rive nan de kan. Si ke Prezidan Jovenel li pa t rejte chwa Larisi a akòz de Etazini, sa pa t ap janm kapab rive la. Ke non sèlman sa, nou konnen l ap batay avèk de kan. Sa vle di, nou menm ki rete dèyè a, nou sipoze fè dè ankèt pou nou jwenn solisyon, men rezime bandi sa a depi jou yo prann nan, yo sipoze prezante lajistis. Paske yon prezidan rete yon prezidan. Antouka, mèsi pou nouvo enfòmasyon ki pral vin jwenn mwen, rete enfòme avèk mwen, map toujou pote lè detay, analiz, eskize a tout moun, mwen di nou mèsi, mwen pa konn antre nan politik men sa inaseptab pou tout moun ap tolere, sim pa palel yon lòt pa palel, pat gen moun kap palel, se rezon sa ki fè mwen antre avèk enfòmasyon sa. Dakò, mèsi avèk tout moun paske w fè chwa pou w antre nan emisyon sa ansanm avèk nou pou w pataje ide w e pou w pataje kontni nou yo e w abòne sou platfòm sa. Mèsi. Mèsi ankò. A la pwochèn pou yon lòt enfòmasyon. Fin gade videyo sa, gade yon lòt epi n ap vin avèk lòt nouvèl enfòmasyon pou ou. Mèsi ankò.